50 ans wi. Gen yon nèg ki te konn disparèt nan sid. M gen dwa avè w la la. Si se lapli, si se lapli m ap voye pou m ale, m fè apèl avè Odoum e Djab pat bay lapli a. Lè w gade pou wè tè a sote avè vòlò m al vèt mwen. Ou a wè la. E si se anba m ap desann epi m al nan pye Makout ou, m al nan pye Palmis. Epi tout kote pye Palmis mistik. Ok.
Dayè de tout tan Ayiti gen ranblèm Palmis lan l pa janm degoumen.

Men ou pa konn m chèche nan ki zòn ou te vini. M tonbe la. Mwen pral fè jou 5 è di maten moun pral kòmanse anvayi e m tounen nan mwen menm epi m gen foto w ki gen nan djab si m ta montre w yo wap sezi. Yo ban m di w bagay. M priye sou yo, m ba yo lwisent e m ap preche m montre moun yo. Men m pral di w bagay. Eske son bagay ou fèt avèl? Non depi a 6 ans dyab ret lalem pandan map domi dyab vin pranm yo pran kòm yo pran kò a kitem kouche yo pran lesprim ya ale yal anseye lesprim fèw finn anseye lesprim kounya lalem gen matirite mal a tou kòm
Donk ou menm yo rele w Evangeliste Emmanuel? Emmanuel Kebreau.
Kounye, paske yo rele w Evangeliste paske kounye a ou konvèti? Mwen konvèti. Wap preche? Mwen preche. Men yon bagay m pa konprann. Eske gen de moun lè w rive sou yo, ou pran yo pi fasil ke yon lòt? Moun pou m pran fasil se moun ki pa gen Jezi. Mwen pa gen Jezi men m ka fè sa m vle avè w. Ok.
Ou wè sa? Tout moun fè sa avè lang de Chine. Sa sa? Bon, sa se dyab la k fè l manyen. Dyab la la ki ba. Katou sa? Wè, katou sa.
Mèt gade byen pou wè. Ou pran foto, monchè? Yon scorpion li. Scorpion. Sa e dyab la k fè l pou menm? Ou leve nan dòmi ou jwenn visyon li? Non, avè bouch li. Pandan m gen 12 an. Lè m nan mond envizib avèk li, lè sa m sèl nan tout kò m. Lè m rive anba, li pran bouch li anpi l tape. Bay lang de Chine nan, se san moun li ye.

Li pap itil ou anyen pase lè w te fè l pat gen konesans men pandan w konvèti wal fè l kounya la ou twò la. Talè w di m konsa chak mwa ou re ba w yon sèkèy lajan? Chak mwa?
Gad tèt lan djab. Sa w fè lajan sa yo? Oh ah oui m gen kay m gen machin m gen byen m gen anpil fanm Mwen dwa chita la pou wè de fi nan tèt mwen ap grate tèt mwen sa k nan pye m sa k nan kò m ap ban m masay. Pou bay zam kit yo kite kay kite machin yo tout bagay. Bagay sa yo ou fè kado yo jodi a? Ou kite yo moun ki vle pran yo lajan brile tout bagay yo kit ou kite yo dèfwa mwen konn fin prechon kote lèm prale sou moun pa fèm kado 50 goud mpa manje non lèm fin aprann penti li te lèl te kal.

Youk mare. Penti sa yo se penti yo. Youk mare. Fè nati yo mòd tou. Ou ka. Wi m ka m ka fè.
Te konyen sa k fè m di m mare tablo sa. M pa konprann li. Non sa se yon enpresyonis li ye. Yon bon tablo. Li ansyen. Sa k fè m konseye w pran m nan. Pou ki rezon. Li pa janm konnen son tablo atis la pa la l mouri.

Ok. Men bon m di w yon bagay. Lè bon travay konsa. Lè lè wap pran moun yo sa w fè avè yo konsa? Wal mete yo nan simityè ou swa ou. Non non non non. Li pa konsa.
Mwen nan Alozèn. Si kote m pral tonbe a gen ayisyen, m pa al la. Paske m te gen kontra ak djab la, m di m pap bay ayisyen. Men sèl bagay depi ayisyen an mèt dekò li m bay li. Men moun m plis pèsekite djab la voye m se pastè. se pa misyonè, manm legliz. Paske moun sa yo lè y ap di alelouya, yo bay pwoblèm nan monn envizib. Ok.
Y ap gade avyon ki dèyè yo. Depi moun nan fade, m pran l.
Ah wè? Yo pa vin fade.
Depi w fade, ou pou larèt dè kot. Dyab ki rele Akiki Baka avèk Èzili Dawomen an, se yo menm ki fè fo cheve a. Ou jere atèt avèk sann koulèv. Ou fin brile koulèv lan, fè sann koulèv la epi yo pran kò moun nan yo brile l, yo melaje l ansanm avè yon lwil. Si se jòn li bezwen, l soti jòn. Si se nwa, l soti nwa. Si se blan, l soti blan. Tout koulè a. E sa fè, lè w al nan tèt moun nan, w ret konsa. L al di konsa. Sa se sann moun nan, sann koulèv la k ap mache nan anfò l. Si w ta vle wè sa, retire fo cheve a nan tèt ou, pran tabak alkali avèk tinè, avè yon ti poud ki rele. 3 degout melanje yo ansanm al yon kote pa gen moun pran fo cheve a fon yon tou metel ladanl vide dlo sou li pran sa sam di yo lage sou li mete tè apre 3 jou al ladanl men anvan w ale wap met yon pwotèj sou ou menm si yon moun tap yon kout kouto poul pa ka pike w pase lè w rive wap wè tout cheve yo te nan koulèv paske si youn mòde w wap mouri. Adjee. Ou pat k nan do jèn fi e cheve l te tounen koulè petyon gri? M pat konn bagay sa non. Ou pat konnen? Non. Nan ane katre e 2015 lan wi. M pat konn bagay sa non. E pandan m t ap preche nan asanble Bibi Michel, epi gon mesye k ap pètibe mwen, k ap di monchè manti, manti, manti, manti, manti. M di frè, w ap di m manti pou m ba w sekrè, m pa li bay moun sekrè. M yo di m manti, ban m yon sekrè.

Menm manje nap manje yo diri, mega, djakou, vagabon. A yon grenn dan nan bouch ou ka fè yon sak diri djakou. A wè.
Wè, vrè diri ki bon e diri peyi a. Wap wè ameriken soti etazini, li vin achte diri nou an isi. Manmanw sou wè sa lòt bò a?
Bon, ameriken fè diri lakay li tou monchè. Yo fè diri lakay yo tou. Bon diri a, bon diri l fè a, li pap likidel vann.

Li pa ka boure nan lapli, li pa ka benyen nan lapli, ni lapli pa ka bare li. E w ap wè ase souvan, moun sa yo k ap mare lapli, w ap wè lè se malfektè yo k ap fè travay sa, yo tou ap bout pantalon. Si yo gen yon pantalon long, w ap wè dèyè a chire. Mwen kwè yo pa anm miyò.
Sa di nèg sa yo se malfektè? Malfektè yo. Ok.
Men gen lòt bagay tou. Fenomèn moun anfèt zonbi a. Paske gen de nèg ou konn avè nèg la la pou toude l mouri. Aprè de twa mwa yo di yo wè nèg sa nan lari.

Ah wi men yo paka fè moun yo paka fè mwen mouche la. Se lè w kache anba zèl Jezi. Sòm 91 Se li ki demè sou labri di Trèwo, repoze a lonm di Toupisan, sa vle di anba zèl Bondye. Moun ki kache anba zèl Bondye gen pwoteksyon. Lè w pa anba zèl Leseyè ou pa gen pwoteksyon monchè. E moun di w sèvitè, e moun konnen. Ok. M pral nou bagay byen.
Wè kote w kanpe la, ou ka kanpe nan kafou konsa oubyen nan yon ryèl epi ou fin deplase, moun nan pase grate kote w te kanpe a nan tè a. La li nan simetyè kon twa kouch tè nan simetyè. Epi tè pa w la kon yon grenn digo epi l kraze ladan epi l mete nan yon ti chodyè twa pye epi l griye li. Bon, w vle m di yon bagay? Ou wè nèg sa k ka pran ti priz tè kote m te kanpe a? Lap fin pranl Li pap menm gentan travèse lari machin ap frapel Ou serye wi Ou konn pousa machin ap frapel Paskel fèl nan entansyon poul fèm mal Mwen mal pa rive sou mwen e byen k rive sou mwen
Mal la paka rive sou mwen e byen k ka rive sou mwen Fèm konfyans Mwen fèm konfyans e mwen tou fèm konfyans. Serye wi. Bon si se ou t konnen koman w ye. Ah monchè.
Men fò gen jezi pou sa pa rive w. Kwaze de pis. Bon.
Mpa di mpa di nou. Mta pale avèl misye gen 17 degre nan lòj. Misye te dim konsa ke. Menm sil mouri moun paka pran zonbi li e pa gen moun ki ka tiyel e anyen paka rivel li di misye epa vre malgre ou misik paske pi gwo manje pi piti nan misik la e lèw pa anyen menm al di ke son poul lag ou ye se pa mwen ki di sa se labib ki di sa son bagay ki klè lèw pa gen jezi frèm ou pa gen pwoteksyon wap wè sèt kreyòl ki di wè jezi sè nou nou gen esperans. Se li sèl ki bay asirans. Li se soutyen m, li se fòs mwen, e mwen p ap rete nan chemen. E zafè Jezi se pou delivre m. Nan Jan premye vèsè premye, okòmansman etè lapawòl. Lapawòl etè Dye, men pou gen lapawòl, fò asepte Jezi. Pou anyen pa fè w, fò gen Jezi. Paske lè w gen Jezi, ou kache dèyè Jezi, mechan pa ka fè w anyen. Se sa Jezi di. Sa fè, lè w pa gen Jezi, kèlkeswa sa malfèktè fè dèyè w, a pa cheri li. Menm lè w te gen dyab la saj. Èske sa rive deja, nan tout eksperyans ke w fè nan mond envizib la, ke w antre anndan legliz epi ou sakaje legliz la? Kèlkeswa legliz la. Sèl legliz ou pa p sakaje, fò l gen Sentespri ladan l. Depi pastè a pa nan magouj, pastè a pa p preche fidèl yo. Pastè a pa renmen lajan. Vye pastè a renmen lajan anpil. Li ka sakaje legliz la. Li ka sakaje legliz la. E fo pastè a pa renmen lajan. Fo pastè a sou lapriyè. E moun pastè a mete nan pòt legliz la pou fè moun dakèy. Fòk moun sa pa gen fo cheve. Fòl pa gen fa. Fò l pa moun kap fè tripotay, fò l pa gen anbisyon, fò l pa gen ògèy. Fò l se yon moun ki devwe pou fè travay Bondye. E si moun nan se yon moun konsa, depi nan wout map vini gon flach kap vegle m, m pap kapab rive sou li pase li gon reyon sou li ki se Sentespri m pa ka pwoche. Men depi moun nan nan kondisyon sa, li nan tripotay, li nan fo cheve, li nan tout jan de bagay sa yo, fasilman m ka etèn li.

Ajoute l pa efase. Men ok Tatou Tatou sa ou gen la Pandan wap domi yo vin fèl pou ou? Non mwen yo pranl dlo anndan mwen gen plezi pandan m anba avèk dyab la li mete bouch li epi l pase bouch li epi aprè tou 3 4 minit epi wè so a parèt. Fè esfò Tatou la ki gen nenpòt 30 an depi w gen 30 an depi dlo sou mwen lè menaj se tepis m boule li pa efase Alike kòm kò a sou anvlòp li ye. O dènye jou a, daprè 1 Tesalonisyen 4 vèsè 16, lè twonpèt la va sone, kò sa a, li gen pou l tonbe an defayans, epi Bondye ap vini a yon lòt kò gloriye. M ka resevwa kò sa a, epi m al fè wout mwen avèk kò sa a, sou anvlòp li, li pa itil mwen anyen. Enben, sa se dènye lè nou va ale wi. Monchè, m kontan menn.
Bon, m ba w la, m kontan. Monchè, nou wè m avèk misye. Se bon bagay li ye. M achte yon pakèt tablo nan men misye. Nou tou fon ti entèvyou paske misye yon bon bagay li ye, bon papi. Wan, misye yo byen tou wi. Dakò, dakò. Misye yo wi. Ok men. Dakò. Pa gen pwoblèm.